Ebyen gwo kouri toujou nan lakou peyi dayiti, Pierre Esperance vin avèk yon lòt vèsyon la e se gwo koze wi e li menm fè konnen ke e Joseph Felix Badio nan jou ki pa twò lwen yo anben pwal gen pou al jije nan peyi Etazini paske misye se kle kle kle kle asasen asasina Jovenel Moise la anben misye se yon eleman kle e m te ka di enpòtan nan kad dosye sila pa bliye minis jistis la voye yon mesaj bay direktè lapolis la ki se Vladimir Paraison anben pou fè kisa nan kad dosye sila anben ankèt k ap mennen Anbèt deja genyen plizyè dosye ki sou tab la. Si se mwen k ap di w, ou p ap kwè, detay yo la, enfòmasyon yo la, dosye asasina Jovenel Moïse la kòmanse chofe dan la repiblik. Ann pran ti chèz ba nou mezanmi, ann tande enfòmasyon sa a paske bagay yo anpil. Lòt gwo nouvèl nou pote pou w nan emisyon sila konsènan de sa k ap pase nan peyi a, dosye Ariana, jodi a la selon tout eleman de fòmasyon yo Ariana gen posiblite pou antre Pòtoprens nan moman sila menm n ap pale la a, e ou pa mande eleman de fòmasyon depi ou la w ap jwenn tout detay, se pran ti chèz ba w chita mezanmi, e lè n ap gade Bovand, Jojo avèk Mendel avèk manadjè l anben kote ke mesye yo ap fè anpil pakou nan Kap Ayisyen ap moutre imaj peyi a sa fè m santi m kontan mesye Antouka, n ap tann ki lè 2027 ap rive pou nou kapab òganize House of Challenge nan anndan peyi a paske nou pral gen yon lòt viziblite, nou pral gen yon lòt bagay. Men n ap mande mesye yo ann fè lapè, an nou met tèt nou ansanm paske pou nou kapab wè kisa n kapab fè avèk peyi a. Pandansetan, Abinadèl anvizaje pou ouvri. m te ka di espas aeryen antre Repiblik Dominikèn avèk Ayiti e se bòn nouvèl, bòn nouvèl, bòn nouvèl ebyen pou pèp ayisyen an. Antouka bagay yo anpil, nou gen son la nou pral fè w tande dosye asasina Jovenel Moïse la ann tande ansanm pou plis detay, pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila, medam, la sosyete ann pati ansanm. Nan tribinal lan nan Miami Florida jodi an la menm ki se lendi 20 avril 2026 la. dan kelke zè zen an pral chofe. Jann te dil responsabilite pa nou se kenbew enfòme sou tout sa kap soti andedan tribinal la chak jou ki gen seyans yo. Jodi an fè 29 yèm jou. Nan dezyèm pati pwosè sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Se yon faz ki ekstrèmeman enpòtan e ki trè sansib. Se youn nan faz kote ke foto yo pral pale. M pa konn si n konprann non. Foto yo pral pale. De foto ke mesye yo te fè. Egzanp. Se youn nan kote ke FBI pral fè foto yo pale. Sonje m di nou li, nan kelke zè, tribinal la pral chofe. Men yon lot foto anko, foto yo pral pale. Enben kisa bagay la ye, sou kisa pwojektè yo limen nan moman nap pale la? Se nan direksyon kote ke lajan soti. Paske pa bliye, mesye konpayi CTI yo, avèk swadizan konpanyi kap finanse an, eske se yo ki te gen yon kòb pou te finanse asasina a? Men ki kote bagay la pral grav. Ki moun ki te fè kontakte John Joel Joseph pou l te ka monte nan leta Florid pou l te vin chita avèk mesye responsab konpayi CTI yo pou te vin planifye asasina sa a? Ki moun ki te di Mesye res mesye ki responsab konpayi CTI yo se jij Wendel Coq Thelo enben jisteman Capbon ki pou vin prezidan. Foto yo pral pale. Enben sa ki kòmanse parèt sou tab la la a, yo nan ti prent foto yo ki kòmanse dekri moun ki te dèyè. premye plan asasina konplo nan vilaj Petibwa a, konp asasina sou prezidan an, moun sa a, bwa finansye sa a, ta va gen men l tranpe jisko kou nan reyalizasyon 6 pou rive 7 jiyè 2021. Foto yo pral pale. Mezanmi tande. N ap fè yon travay ansanm e son responsabilite ke mwen bay tèt mwen, m kwè ke ou menm kap tande la tou, ou bay tèt ou angajman sa. Avan ke nal pi lwen, chak grenn nan nou ki deja branche la, ekri lan espas kòmantè lan pou nou, Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, e Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. Foto sa, pandan ke FBI, lajistis amerikèn, rive nan faz pou ke foto yo pale sou ekran nan tribinal la, ou menm si w gon ide, si nou entèlijan, si nou swiv enfo Bertho byen, mete yon non sou foto sa pou mwen. Nan espas kòmantè lan, mete yon non sou li. Foto ke n ap gade de do a. Mete yon non sou foto sa pou mwen. Si w entèlijan, mete yon non Sou foto sa pou nou. Map wè si ke nou entelijan. Trè enpòtan wi. Mete yon non sou foto sa pou mwen. Enben se sa ki koz la jistis amerikèn genyen 2 chèf polis pou yo tande nan kad dosye sa a. Se la dosye a pral myèl! Pèmèt mwen salye nou. E jan n di li, jodi a se lendi, lendi sa pote 20 pou nou nan mwa davril 2026 lan. Mwen kontan pou m di nou bonjou, bonswa tout moun, depadamman de ki kote ki lè w ap tande nou e w ap gade nou an. Ankò yn fwa se yon plezi pou mwen pou m ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm YouTube Info Bertho a. Map mande nou pou ke n pataje pou nou pataje emisyon sa a, kite yon kòmantè, di sa ke nou panse, di sa di sa ke nou konprann paske li trè enpòtan. Antretan e pa rapò avèk krim sa a, li fè nou wè klè e ke son peyi ki gen anpil trèt ladanl. Ya peyi a gen anpil trèt e se trèt yo kap asasine dè jan de byen. E trèt yo kriminèl, trèt yo asasen, trèt yo visye, trèt yo san koutcha, trèt yo jalou tou. Yo se dè san vizyon, yo pa wè pi lwen ke prent nen yo, yo pa panse pi lwen ke prent nen yo, e ben yo toujou prè pou yo sible de moun ki se dè vizyonè. Egzanp, e demach lan pa t twò difisil pou tout kriminèl ki pa t byen, tout san vizyon ki pa t byen, tout asasen ki pa t byen, tout jalou ki pa t byen, pou yo te met tèt yo ansanm, pou yo te kapab idantifye Jovenel Moïse kòm ènmi komen yo. Enben, li te fasil pou yo, pou yo te met tèt yo ansanm pou yo te asasine Prezidan Jovenel Moïse. Frè m avèk sè m, M ap mande nou pataje emisyon sa a pandan ke n ap ekri dans nos rangs pwen de trètre. M bezwen pou ke n ekri l nan mitan n pa fèt pou gen trèt. M vle chak grenn nan nou ekri sa a pou nou nan espas kòmantè lan dans nos rangs pwen de trètre. Se trèt yo k mete n nan eta sa. Se trèt se trèt yo kap vann souverènte nou. Se trèt yo ki vin tounen yon menas pou nou antanke pèp. Se trèt yo jisteman ki asasine prezidan Jovenel Moïse. Se trèt yo ki swadizan rele tèt yo senatè, depite, politisyen e nèg ki nan dwazimen. Enben se trèt yo ki trennen nou nan labou sa. Se trèt yo ki ba yon, ki fè ke des assaillants kapab rantre nan yon peyi pou sakrifye yon chèf deta an fonksyon an plen venteyinyèm syèk la ki kote andedan chanm lakay li an 2021 enben se trèt yo pou n jwenn yon solisyon avèk dè trèt paske trèt pa trete gon sèl opsyon pou trèt se la pèn de mò pou trèt m ap di n sa trè byen. isit o Zetazini Amerik lè yon ameriken eben trayi Etazini sitou lè w son militè asèmante lè w trayi peyi w ou trayi lame w lè lame amerikèn tonbe sou ou lè FBI tonbe sou ou lè lajistis amerikèn pral ba w santans ou li pa lèt alò li pa lòt ke e pèn de mò ok lè yon ameriken sitou yon ameriken asèmante yon diplomat pa egzanp yon ee yon militè pa egzanp lè w trayi lèzetazunidamerik antanke yon ameriken sa w sèlman ki rezève pou ou enben se lapèn de mò. ok paske yo konnen ke la pèn de mò è divin la pèn de mò è yn desizyon pa arete de Dye lè ou trayi patri w ou trayi peyi w ok ou menase souverènte w gon grenn bagay ki dwe rezève pou ou enben se pèn de mò enben nan sans sa lè yon nèg mete kostim ou sou ou monte òganizasyon w Ou ap mache pale tout kote epi ou di ke ou se de moun ki responsab dwa imen epi ou patisipe nan tout kalite konbin, konplo nan anba tab, sou tab, nan tout ti kwen, tout nan nwit pou planife ki sa? Asasina yon chèf deta an fonksyon ki eli demokratikman. Foto yo pral pale. Foto sa l fèt nan nwit. Foto ke n ap gade a. Foto yo ap pale. Lè w nèk di ke ou w ap defann dwa moun, epi tout konbinn ki genyen yo, ou enplike ladan yo, enben monchè w antrave. Enben se pou rezon sa a, Léon Charles te gen yon deklarasyon ke l te fè enben ki pa rete avèk deklarasyon. E map di nou, nan kad ankèt ke FBI mennen nan kad dosye prezidan Jovenel Moïse lan, yo tande medya tradisyonèl, yon seri de moun ki fè, ki bay entèvyou nan yon seri de medya tradisyonèl. Yo tande majorite medya an liy yo, sitou pou nou, ok, sitou pou nou, nan kad ankèt ke yap mennen, ok, pou yo chèche konprann dosye a pi byen. Yo desann atè a. Yo pase an Dominikani, yo al tonbe Kolonbi, yo rantre Jamayik, yo pase Kanada, yo vin lakay yo Etazini, epi yo di, nou gen 6 peyi ki nan ankèt la. M pa konn si n konprann, yo gen 6 peyi ki nan ankèt la. E se la a, La Repiblik Dominikèn pral idantifye yon nèg tankou Pierre Esperance kòm yon eleman ki ekstrèmeman danjre. La Dominikani pral di ke, pou yon nèg di ke l ap defann dwa moun, Epi pou m wè nèg lan deside rele minis afè etranjè mwen pou l di minis afè etranjè mwen gen yon moun ke gouvèneman ayisyen ap pèsekite pou ke li pwoteje moun sa pou mwen. Paske moun sa Sil rantre an ayiti yap touyel. Le yal cheche gen kontrol moun sa kiyes ke liye li rele Ralph youri chevry. Le dominikani al fe bagwaonn pou misye fe bagwaonn chet pou chek pou misye cheke enfomasyon sou misye yo we misye se youn nan eleman ki pi danjre ke peyi an te konnen nan dat kite nan 2020 2021. lè misye wèl pete kou kite peyi an, 2019, 2021 yo, yo wè son eleman ki enplike nan tout kalite konbinn. Paske pa bliye, si Etazini bezwen enfòmasyon rapid sou 2 nèg kap fè zak an Ayiti, li kontakte otorite ki responsab entèlijans an Dominikani yo, rapid koperasyon an fèt epi Dominikani bay tout done yo. Paske map di w sa trè byen. Depi w tande non w ap site fò an Ayiti, Dominikani gentan ap mennen envestigasyon sou ou. M vle fè n konn sa. Enben, La Dominikani, yo gen tout bon jan enfòmasyon sou Pierre Espérance paske apati de dosye Ralphy Richevry a, pou yo wè ke yon òganizasyon ki di k ap defann dwa moun, rapid vit ekri epi fè kontak avèk minis afè etranjè Dominikani pou yo pwoteje yon sitwayen ayisyen pou yo pandan ke chaje ayisyen an Dominikani yo poko janm tande òganizasyon ki di kap defann dwamoun sa eben mande pou yo pwoteje sitwayen sa alò yon sitwayen pou yo yo limen pwojektè yo oh oh. Paske pa bliye sa map diw la se aprè krim odye ki fèt sou prezidan peyi nou ki se prezidan Jovenel Moïse. La Dominikani kòmanse idantifye 2 moun an Ayiti. Epi l di ke genyen dè eleman, si l gen malè li kite yo vin envesti lakay li, l ap antrave. Genyen dè eleman, si l gen malè li kite yo vin tranzite pa lakay li, l ap gen pwoblèm. Genyen de moun, si l pa tou mete entèdiksyon pou yo pile teritwa l, enben yo kapab gen gwo pwoblèm. Enben nan sans sa a. La Repiblik Dominikèn idantifye yon responsab dwazimen ki te ekri yo pou te mande yo yon men leve pou ral furi chevri pou yo ka kenbe misye an Dominikani, enben yo vin wè ke ni responsab dwazimen sa a li pa bon moun, ni nèg ke yo te mande yo kenbe a son nèg ki youn nan nèg ki pi pa bon moun. E Dominikani te toujou. konnen ke l dan lobligasyon pou l t al mennen ankèt sou sitwayen sa a, paske yo kenbe misye avèk yon fòt sòm dajan. Lajan ke yo kenbe misye a, li te evalye a pli de 500 mil dola ameriken, e se lajan an kach. Lajan kach, pli de 500 mil dola ameriken. Nan moman ke yo kenbe misye a, se nan moman gen yon kidnaping k ap monte a tout fòs an Ayiti. Yo ap leve moun pasi pala, Lè la Repiblik Dominikèn al mennen ankèt, yo wè ke gwoup teworis ki rele Fantom 509 la, se youn nan gwoup kap leve moun al bay gang kenbe. Paske pa bliye, la Repiblik Dominikèn gen enfòmasyon sou tout gwoup gang kap fonksyone nan peyi Dayiti. Li trè enpòtan pou ke nou konn sa. E li nòmal pou yo chèche enfòmasyon. Enben, batay sa a, Li pat fasil pou prezidan Jovenel, Jovenel se ton bebe. Lè Luis Abinader vin wè nan ki nivo ke nèg yo enplike nan zak malonèt an Ayiti, li di a bon, gen de nèg la sou zile a, si yo pa fè yon fason pou netralize yo, La Dominikani ap gen gwo pwoblèm, enben se lè. Abinader li kòmanse pran desizyon yo, epi otorite amerikèn yo, otorite kanadyen yo kolabore avèk otorite dominiken yo pou yo kòmanse idantifye vreman yon seri de nèg k ap fè de zak an Ayiti. Mesye dam, m ap gen pou nou pou m di nou plis pou sa sou dosye sa a. Men pa konsekan, la Dominikani yo gen enfòmasyon sou tout nèg avèk fanm ki enplike ni de lwen ni de prè nan touye prezidan Jovenel Moïse paske li nòmal pou yo gen enfòmasyon paske yo kole avè w se ou menm antanke pèp enfòmasyon pa enpòtan pou ou men yo menm. enfòmasyon an enpòtan pou yo, pou yo konn avèk kiyès ke yo pral di l. Enben, foto ke n ap gade sou ekran an, foto sa a, li pase nan gran salon, li analize plizyè kote, e deja, yo idantifye chak grenn moun ki nan foto a. E eleman sa a, ki bay do l lan, se responsab yon òganizasyon ki di kap defann dwa moun an Ayiti, enben se misye ki te reyini avèk responsab konpayi CTU yo, se te pou planifikasyon asasina prezidan Jovenel Moïse. Léon Charles pral gen pou l vin bay plis detay